Pi bèl pam te renmenl li pat renmen ok pasem son moun m di pawòl la janl ye ok men mwen menm se mwenl te renmen men mwen m te renmenl tou te renmenl anpil anpil ou konn tande renmen anpil m te renmenl anpil ok yon jou nou deside pou nou kontre pou mal lakay li. Men li renmen benyen wi, se pa benyen li pa renmen benyen, li renmen benyen. Jou m deside m pou m al byen pase, yon bèl ti bagay nan men w konsa, byen pase, byen souse l, byen niche, tout bagay nèt. O o! Hey! Fè sezisman. Pandan m ale konsa m kòmanse, nou kòmanse bo, karese, tou sa yo. Lè m rive nan grenn li, kale bwal pou m foure nan bouch mwen. Grenn li plen mayi moulen. Grenn li plen mayi moulen. Ou konn ki sa m fè? M di woy, m di m gon apèl, m gon moun k ap rete mwen lakay la pou m ale. M tou kouri m ale. Depi jou sa a, m pa janm di l bonjou nan lari ankò. Grenn vakabon an plen mayi moulen, santi.

Mande konbyen tan misye gen depi l te fè rankont avè l. Li ka pa la ankò tou. Non, ohh! Mikwòb touye l!
Exactly!
M pa konnen, mikwòb genlè pa touye l non paske yon jou avan m te vin isi an, m te kontre avè l sou wout frè. Gwo travel sou wout frè. Zye Landy tonbe nan zye m konsa voup, li voup li met tèt li lòtbò paske m te wè l avèk yon demwazèl, paske mwen te ba l rezon ki fè m te retire l sou mwen an, m te ba l rezon an, m te di l e paske grann li gen mari moun e grann li santi m pa bezwen, m te di l sa. Non m ret kwè lap chanje. Depi ou te bal rezon ou fè yon gwo travay. Wi m bal rezon m pa konnen kounya fanm ki pral pranl lan pap bal pwoblèm ankò lap netwaye kòl kounya.

Eeh m pa di m pap ka siye kajou sa non, m jere l yon lòt jan paske m te gen yon ti mennaj avan m vin Chili m te gen yon ti mennaj tankou mwen te yon ti jan pi gran pase l ok paske nan lanmou pa gen laj ok e m te yon ti jan pi gran pase l apèn si m te gen yon 3 zan anplis li men li pa yon gwo gason li mens Men li pote bwa pou tout fanmi l. Nèg ki bo l ye. Premye fwa nan vi m te pran bwa konsa. M poko janm pran. Tankou m pa janm renmen avèk nèg ki gen gwo bwa. Toujou ti bwa piti. Men li te tou ti, li te tou piti, li te mens anpil epi m te pi gran pase l m pa t janm panse si l te gen gwosè bagay sa nan janm li. Ok. Ou konnen ou pa t janm konn pran gwo bagay konsa. Lè m al pran bwa sa m kriye tankou ti bebe. E m damou, m pa ka di non. Kriye tankou ti bebe a chak fwa pou mal pran bagay sa m kriye tankou ti bebe em paka pa pran l m paka di non. Si m te renmen vin se bo sa tap tiye m ebyen domaj m te gentan vini m vini m vini m vini vini m chili m bay vag. Ok eske sa rive w deja pou w jwenn nèg ki fè sèks anal avè w kwen nan bouda kòman eksperyans lan te ye? Vwazen pè. La nou lage tout bagay pou li. Non, m son moun ki dirèk, m pa konn, m pa renmen bay manti. Just, m pa gen moun ki fè lansman avè m. Mwen te, mennaj mwen te renmen l. Li te renmen l. Mennaj mwen te genyen m tou m te renmen anpil la ki gen gwo bwa, li te renmen l. M pa t ap janm fè yon bagay konsa ansanm avè l. Jamè, jamè, jamè de ma vi. Pase li gen tan twòp pou laj mwen. E yon jenòm mwen genyen m te genyen m ansanm avè li ici, Chili. E li te toujou ap mande m fè sa, mande m fè sa, mwen te di l konsa ke mwen poko ap fè sa tankou si m ta gon si m gon vi nan kay avè l, si nou ap viv nan kay ansanm, mwen te di l m ap fè l. Paske m pa yon moun ki renmen bay manti. Wi m t ap eseye fè l, paske valè moun k ap fè l, fò m goute l tou sa pa yon pwoblèm si m goute l.
Byen. Eske sa rive w deja pou w renmen avèk fanm? Kòman relasyon an te ye? Kòman nou satisfè? Kòman nou jere sa? Kòman nou kreke ou sinon pa konnen? Eske nou sèvi ak sèks tòy?
Non, si se pou renmen fanm, m gen anpil fanm ki renmen m. M gen anpil fanm ki renmen m, gen fanm ki fè kadejak sou mwen pou yo bo m depo 3, 4, 5. Pou yo souse bouch mwen.
Bon, bèl Mwen gen yon sèl fwa mwen bo yon fi avèk konsantman pa m.
Ok. Ok?
M bo l, m bo l avèk e pa tèlman konsantman pa m non paske e jan m bo l lan paske m pa konn bwè alkòl. E m pa janm bwè alkòl. M pa bwè alkòl, li te bezwen pou m bo l, li di m se fèt li, m pote kado pou li, li di m li pa bezwen, se bo pou m bo l. pou li satisfè pou kado a ok m just brè an ti wonm e wi tou m bol mwen bol men kounya nou elmi paske sak fè nou elmi nou fè anpil tan byen nou fè setan byen li pat janm konn dim tout bagay sa yo apre lèl vin sa m pa byen avè pa m pa elmi avèl paske l bom nan non mwen elmi avèl paske li ap esplike moun kijan m dous lèl ap bom poutèt sa m elmi avèl Li esplike tout fi, tout jèn fi ki byen ansanm avè m, dèyè m antre nan yon fèt, yon kote ansanm avè l, al esplike yo, livre yo sou do pye m. Non, non li pa bèl. Poutèt sa mwen èlmi ansanm avè l. Paske si ou te fè sa antre mwen menm ansanm avè w pa t gen moun ki konnen, e se pa yon bagay ke mwen te admèt, ke mwen te vle fè, ou konprann sa m di w la? Ou pa sipoze ap mache fè moun pou mwen just. Poutèt sa sèlman m ba l limit li.
Ok, e pastè sa di konsa depi sou tèt bouch ou ou gen gwo koko eske e vre?
Tout afè m gwo.
Bro ou satisfè kounye a li di ou tout afè l gwo bro, tout afè l gwo. Wi, zye m gwo, tout afè m gwo nèt.
Pa ale an di rete la.
Ki dènye fwa ou masturbe ou t di a banm gad yon ti porno ou li krèk ou vwe.
Oh cheri, m fè sa 3 4 fwa pa semèn wi.
M gen parèy, m fè 3 pa semèn.
Banm non yon atis osinon yon pèsonaj piblik epi ou konn reflechi a yo epi wap woule krèk ou. Yon moun ou santi w renmen pa egzanp Baky, Trouble Boy, Tankou on fanm oswa on gason. Sa ou vle a.
Lil Wayne m te renmen Lil Wayne.
Apre sa yon ayisyen. E se li menm mwen te renmen menm domi m te domi m te konn reve l. Ok an ale pou ayisyen.
Apre yo vin di m konsa li masisi depi lè sa m tou pa renmen l anko. Ou te pat konnen masisi non. Ok ban non ayisyen. Osinon yon ayisyèn. Ayisyen.
Si m tap si m tap renmen ayisyen ki esti tap pou mastibe sou non l? Non m pa konn mastibe sou okenn sou non okenn atis ayisyen. Ou pa konn Pase m pa tap renmen youn pou menaj mwen. Si m tap renmen youn pou menaj mwen sèl atis li tap ye sèl Wendy.
Chinwa. E li se zanmi frè m pa
Ok, eske sa Ase mwen yon india wendy a son reyèl li ye. Ya, mwen yon india anpil. Eske sa yon deja ou deklare yon gason? Ou yon gason ou anvi moun nan ba yon ou rive sou li. Yo ou anvi plumen avon ou. Ba yon anvi moun nan. Non, anvi plumen an pa ladan. Men m di yon gason m renmen l deja. Sa rive, sa rive 2 fwa.
Sa rive de fwa. Sa rive de fwa menm ke gen youn mwen pat renmen ansanm avèl men gen youn te renmen avèl. Gen youn se lè li te sa vle di li te renmen m tou. Mwen te renmen l men pou fason m pou stil mwen li te pè vin di m sa. Ok li pè vin di m sa sa vle di ou konnen kijan gason ayisyen yo pa tèlman eklere la plipa ladan yo tankou depi yo wè fi a gen zanno tout kote yo jije fi a sou aparans ou konprann sa m di w la. Yo toujou di yo si fisa gen zanno nan nenl, li gen zanno nan bouch li se se lòt bò, o fisa son bouzen, son sesi son se lòt bò. Ou konprann sam di la? Paske mwen menm m pa fè anpil eksperyans avèk gason, m pap baw manti paske m pa renmen bay manti. M pa yon fi, m pa konn si Bondye se fanm li tap kreye, li tap fèm oswa si se gason m pa konnen.

Ok. E fason ou fè video yo, eske se konsa ou fè ti bèf vreman?
Kole ou, ou wè moun wi. Ou wè moun.
Swa e jof ou ap bay.
Ase gen moun gen la fime, gen gwo van, ti la pli. Gen la fime konn leve san dife. Konn sa?
Ya, e pou sa m pa renmen reponn kesyon sa yo tou. Jan ou fè videyo yo konsa ou dous, konsa ou bagay, konsa ou se si. M pa renmen reponn yo, men m panse ke wi, men ou pa bezwen kwè nan repons m di w la paske m pa renmen reponn yo. Oh, sa vle di wè se fake w ap ban nou? Non, m pa bay fake. Si m di w wi, E m pa gen prèv pou m pwouve. Ou ka jis jwenn yon moun m ta avè l osinon m te fè ti bèf pou li sou mande l. Men, m pa renmen reponn kesyon sa konsa. Men wi, e san pou san mwen menm videyo mwen yo ye. Tout sa m di nan videyo yo nan mwen menm yo soti. Ok, ok. Sa vle di, dezyèm kesyon, ou kwè nan tèt ou konn fè lanmou, ou konn fè sèks anpil? Kwè nan tèt ou. M renmen fè lanmou sou.
Yeah, yeah, yeah. Ah, bon, cheri, Tankou- pa li.
M renmen l, m renmen fè sa. M santi son bon Mwen plezi. fè sa, pou men ou moun pa nan kwè nan viv tèt tou. ou. Ou kwè nan tèt ou ke ou konn fè sa. Tankou mwen menm, mwen kwè nan tèt mwen, m konn bon anpil, m konn fè ti bèf a mò. Ou menm èske ou kwè nan tèt ou, ou konn fè bagay anpil, ou konn bay fanm plezi?

Ok. Sa avèk yon fi.
Non. Mbo. Ou poko?
Men ou prè pou ou vè ti, pou fè ti bouch ou pwenti pou poze moun kesyon. Ou poko menm goute l menm.
Eyo. Ta se to goute. An tou lè ka m pa di jamè non m gen pou m goute l wi, m gen pou m goute l on lè men pa kounya la pi paske fò m goute tout moun pa ka fè yon bagay mwen menm m wè tout moun ap fè l men m pou m pa goute. Fò m goute l si l bon pou mwen m ap kontinye si l pa bon tou si w wè m di non konnen l pa t bon pou mwen. Li bon wi cheri m fè eksperyans lan li bon.
Vrèman, m poko, m poko, an palan de sa m pap bannou manti. Se yon sèl nèg wi, depi lè m fèt nan vi m mwen pran ki gen gwo, ki te gen gwo devan, sèl ti jenòm mwen te di w la. Men tout nèg m pran pa janm, depi m avèk nèg, nèg mwen pa janm gen gwo devan, ti bagay tou piti, piti konsa. Premyèman paske m se yon fi ki stipid anpil, matris mwen ba, m pa yon fanm ki, matris mwen ba anpil. Ok, li pap bon pou ou non.
Genlè e pou sa m plis pa ka tèlman plede bay moun fè bagay avè m fè bagay avè m. Paske lè m plede fè bagay twòp, lè m plede fè bagay, lè m fè bagay anpil, matris mwen fè m mal. Ou konprann sa m di w lan? Kòl matris mwen fè m mal. Sa vle di m plis renmen lè moun, m plis kwè nan fè ti bèf, fè lanmou tou sa. Ou konprann sa m di w la? M bay fini m plis renmen lè nèg la ap fè bagay ansanm avè m pa deyò. Epa annik foure anndan nèt.
pou ap bwase andan nèt non m pa renmen sa. Mpa renmen l tou non. Chè di. Premye fwa mal pran back chat m sot tonbe sou fas wi. Bagay la telman boule bagay la pikem di m sot tonbe sou fas. Koman fè tonbe?
Telman l fè m mal, m pa t janm konn fè ditou, ditou, ditou, m pa t janm konn pran bak chat. Kounya menm nan, ou konnen, kounya lè m vin al fè l nan mwen menm pa konn kòman pou m ranje kò m. O o! Ti gouyad sou kote, ti gouyad sou kote, vakabon an ban m yon prenk, pfff, m sot tonbe sou vant, pip m pa ka leve ankò, m tou tonbe kriye wi. M tou tonbe kriye, depi lè sa li dim konsa l pap fèm li konsa ankò. E sèl sim mandel li m di fon ti fèl konsa, li tou konn kòman poul fèl, li tou dim li pap fèm li konsa ankò. M tou tonbe sou vant.
Juliana, m gen yon dezòd la, m gen yon dezòd la ki sot monte, yo bloke kont li, e li monte sou yon lòt kont, li anvi parèt.

Sa se sou bagay kouzin mwen monte pa sou paj mwen. Oh ok. Martine.
Eske ou kapab koze avèk Rebecca pou moutre nèg yo kisa pou yo te fè talè a, tout nèg yo ki vin sal kò yo a. Ou moutre nèg yo men sa pou yon jèn jan fè lòt koze avèk yon fanm.
Ay, bon, bon, son bagay mwen pat janm fè nan vim nan, koze avèk yon fanm.
Non. Non, non, non se pa verite non. Hum? Non, non, e pa, wap jis montre nèg yo men ki sa pou yo fè lè yap koze avèk yon fanm. Yap jis ba Non, yo ta leson. ta dam te wè yon kou kase, ta pala yo de sa. Ou konprann menm.

Maslin, m pa Maslin non, m pa nan live la jodi a men. Depi avwe m ap sou ba Maslin. M pa konpon non ki lè Maslin kon problem mwen tou paj li pou mwen problem wi.
Zam nan la cheri, zam nan ap domi bò tèt mwen.
Martin, eske eske toys la li satisfè ou menm jan avèk bwa a?

Ay, sa la m sot ba plezi a, vèlè sa fè m sou sou lestomak mwen. Se byen, Ok, e lè ba lè ou di sot bay plezi a, tankou kò- kòman bay plezi a, wap montre li, wap montre li, ou leve lan lè wap montre li nan video. Video, sou video m rele li, lap bat laponyèt epi m ap fè l plezi jiskaske l gou.

Wi. Medam yo di gen bagay.
Mwen sa fè mwen, sa fè mwen mwen sextoy mwen an, se paske bab di non, apre m liye m pran lè m vle, m fè sa m vle avè l, mwen menm m ta pi fatige, m pa kapab. Ala bagay sa mwen menm.
Mwen gen moun ki panse lè w gen fo zozwa nan men w, lakay ou,

Chak nèg bezwen Martine wi nan vi yo.
Ah ouais. Li pi bon konsa. Wè m chita la kamè la, m pa tande moun ap konnen ap site nom.

Wi. Wè tire. Afè pa janm gason. Degaje nou. Li pa tap fè nan anyen vre non. A apre sa li poze.
Tankou lale nan bank lal di jan koupe fanm nan jan fanm nan dous jan bagay. Non sa vle di m te gon ti zanmim te lekòl bon eleman m te pote avè li epi lal di li te koupe li te kare apil gen mennaj li di sa epi zanmi gason li di sa. Gen de nèg wap pale epi m rele la de nòmal epi map pale avèl kisa kòw fè la men tèl bagay tèl bagay di la m di ok pa gen pwoblèm m di mwen fanm latibonit men m pa nan ti mouchwa fè bagay manti wi sa m te konnen anmwey konprann depi lè sa li vin di m sorry li di m eskize men li te di sa vre gason nan jèz la pi pa ladan yo Sa just ti moun li bay mwen pou ti koken fwa yo lal di sa. Li gate fwa yo pou grenn mesi. Bagay menm pat menm bon pou ou menm non. Ou on ti voye ou te bezwen voye nèg la gate. Bon mwen ki di ou. Chak la e bè premye fwa li la li ou fè ret sanble. Tout di moun yo chak fwa w fè live la moun yo di.
Chak swa, so met pi devan ou konnen lè travay mwen rebalanse nan fè chak weekend paske moman sa mwen nan lisans travay. Mwen toujou voye um lè wap fè la ou toujou toujou wè men mpa gen tan. Jodi a mfin tout travay mwen. Mwen travay a 11 è di swa lèm vini konsa mkouche mfatige. Mfè jounen ap travay al 2 fwa 6 è

Mwen mwen yo pa bloke m. Non, yo pa bloke ou al sis. Pa wal montre nou ki jan ou ye lò ap vò vazan pè. Yo pa bloke ou al sis. Wap men wap fè. Pare vizaj ou men. Ou se pi gwe pi gwe al sis ou. Si ou vle pou bay pi bel al sis. Pou fè nèg yo al pran chanpou pi byen. Wap met telefon nan nan tete ou bay. Nap gade tete ou epi nèg yo ap pran feeling bay al sis la.

Yeah, m sot travay m tou fatige epi m tande yon sèl alseyis bay.
Yo fwe! Se chanpou wi kap chache. Chanpou kap chache yo fwe. M tou kouri nan douch la la avèk manch pilon m nan men m baz. Yo, m gentan fè 4 bès lontan.
Mwen swe tou. Ye, m gen ta fè kat brase. Yo. A ah we.
Ya bon bro, ou konnen.
Ma felisite ou bro pou gwo travay wap fè a bro. Yo mwen men sa men wap ede an pil jen bro. Yo, ou ba wèzen ba yon moun lajan pou ede l men sa ou ba ou pwis ki lajan paske wap montre moun. Wap ba moun yon metye yo wap fè pwis ki lajan avèn bro. Yo, mwen toujou fè video yo. Men sa m te remake e men. Paske ou konnen gen yon pakèt moun k ap antre Etazini, yo antre a men yo vid. E lè w antre Etazini, gen yon bagay ki fèt Etazini la. Lè w rive nan yon warehouse, ou wè se tout Spanish yo k ap kondi machin. Epi Ayisyen yo, yo menm, y ap stake bwat, ranje palèt. So, m santi m raz, menn. Paske, pa bliye, depi yon moun ap manyen machin Amerika, l ap gen yon bagay nan men l chak vandredi. L ap fè bon kòb, baz. Paske, sa yo rele palèt djak la, sa yo kondi a men, Gen kote li 15 dola New Jersey. Gen kote li 16, 17, asta 20 dola. Ok.
M pa bezwen di w pou gwo fòklif yo, gen kote yo 20, yo 25. Sa vle di, imajine w, avèk 14 èdtan chak jou nan yon warehouse, m pa bezwen di w vandredi kòman men an ap ye. Gen bagay. Donk se youn nan, yeah, se youn nan rezon, depi m jwenn nèg la li pa kapab, so m ede l nenpòt jan. Sa vle di m pa bezwen kòb, men m santi m fyè lè nèg la di, yo, Smiley k montre m wi. Sa vle di nèg la pap lonmen nom de mal la. Ok.
Yo, on gwo travay wap fè la bro. Epa anpil moun ki tap panse pou fè sa bro. Yo, on gwo travay men e pou sa Martine sot e ba w ti alsi sa espesyal pou w voye bro. Mon chè e pou sa m kouri rele w la wi zen.
Enben, ou bo fanm nan bro.

Yo men. Nan nan. Nan bèl zye, bèl bouch epi l jòn tou. Chak nèg bezwen matin bro. Domaj pa gen ase matin pou nou tout. Men nou ka pataje l. Wi wi wi li ka zanmi nou. On moun eklere li, l ap konprann. L ap konprann. Li pa sòt. Si moun nan ka fè sa, li pa sòt baz. An tou le ka yo, m sipòte w pou bèl travay wap fè an menn. So wap wap wap montre lespri an, so wap montre moun nan pa gen anyen ki serye. So sa enpòtan menn. Tanzantan m toujou fè yon pase. Koz ou konnen m travay lèswa, m apèn ap antre la. Epi m ta m ta pral fè yon ti dòmi, m gentan fè yon apiye, m tande yon sèl bri kouri men anmweyy.

Anpil love bro so. Bon travay frem. Mèsi anpil frem. Yo pa vwam ni. Fok ou se repivit dominiken nou ye. Yap vwam nan peso. Men men men se may mwen te vwem. Men gen yon zan men ki vwam yo.
Kote. Kote Rebecca? Mwen pa ekri an prive, m ap mete w an kontak ak zanmi m nan, paske l gen tout kalite.
Martine, èske tankou lè w fè bagay avèk fo bwa w la, se nan m pa konn non l, ou voye menm jan w ta dwe voye l nan fè? Sextoy. Ya, sextoy la, ou voye tankou menm jan avèk yon gason, ou santi bon vibe, bon feeling.
Non boo m pa voye tankou yon gason non m sal bouch bòbòt mwen.
Ok ou fèl menm jan. Wi m ka rele lòt moun wi princess nayoo mèt voye demand. Monte non
nayoo. Ou fèl menm jan tankou lòt pran bon bwa menm jan w sal bòbòt ou sal bòbòt ou menm jan. Eske sa pa konn rive wap pran tete wap fè tete w rive nan bouch ou wap fèl ti fil a lang.
Toutan, nan anba m nèg mwen plezi toutan. Lè w souse tete w èske w jwenn menm feeling lan lè yon gason souse l?
E pa mwen non ki jwenn feeling lan, se moun m ap fè l pou li a ki jwenn feeling lan plis pase m. Ou griyen bagay la ba nèg la, ou byen griyen l, byen griyen l, byen ouvri l. O wi, m fè konnen klete chanm mwen la cheri, m ap travay, depi yon moun frape, m okipe. Defwa menm reponn pa reponn.
Paske ou okipe ou, e ou vreman okipe vre, ou konn gwo travay. Fok frè a fon jan pou l voye. Mwen banm pran kèk moun mwen si m ta jwenn yon jèn gason koz avèk. Junior Saint-Gilles, m ap pran w bro men Ou pa janm bat vizaj ou bro. Gab sa pa pran djab li. Lè m di w sa li l fè. Aprè midi a m ba misye yon sipriz. Hum, kè bloke. Oh, m fè vi, paske m ap woule bagay la, m ap vibre krèk la, m tou voye video ba li. M di w misye di m kè l sote. Li tou chita la ap travay.
Eske ou pa konn twonpe nimewo tankou pandan wap voyel ba misye ou te ka tou voyel banm tou osinon voyel nan tiktok mwen bay. Non, ma pa konn nimewo ou, depi mwen ale nan tel map fè bagay la m gade byen. Oh bondye, bondye konnen tout bagay, map voye fon maji kanmenm. Ou twoke yon video epi Ou lagel nan Instagram mwen nan tiktok mwen nenpot kote. Junior. Oh baby, bon wè video. Video a jwenn marim lontan wi. Depi maten wi video a jwenn nèg la. Junior m pran ba tande w bro, m pran James Lee pou mwen. Louda, Louda ou wè sa ou pa vle fè pou mwen an, ede Martine ap fè pou maril.
Oh cheri fanm okay ki la, fanm okay.

Martine, Jean Dada renmen fason anpil. Merci chérie.
Merci Jean Dada.
Non lumière lan la.
An bro m gentan vo ale paske m pat wè si w nan limyè a bro m gentan vo ale. Ou deja abone avèm Tina 82943.
Oh Louda, Louda ou wè bwa nèg la anpi genlè nèg la te toutouni.
Kina, 9, 43.
Abone avem.
Mesye le nap rele fon ale kote gen limye. Sak gen la? Anfom. Lis ma anfom?

Nan Ayiti ou ye? Wi. Ok. Lè yo gade.
Poze Martin 3 kesyon bro.
M tap pran plezi anpil nan Martin talè a la. Ou tap tande al si isi yo? Wi m te tande tout e m te menm mande eske se vre, eske l dous vre jan l ap fè l la. Non ou deja wè fanm sa dous. M pap menm kite l reponn. Sa fè pi wo.
Ki jan lè w di w fanm yo pay dous? Pafwa yo konn ap fè l paske yo pa moun nan. Epoutan kou yo a moun nan lè bagay la ploge yo pa ka bay anyen. Oh bebe, lè mwen bay moun mwen, m radote anpil wi. Ah m santi sa.
Gen vibe lakay ou. Anpil anpil vibe.
Bro, poze Martine 4 kesyon bro.
Ok. A kiyès wap viv Martine?
Oh, map viv an fami. Map viv avèk kouzin mwen, kouzen m, ti kouzin, gran kouzin. Ok. E,
kesyon m gen pou ou,

Map baw manti mwen mwen pran anpil plezi nan ou la m telman satisfè la genlè aswè a la pa konn sa m pral fè la pou m domi. Genlè ou pa e madanm ou pral anmède aswè a. Ou voye m al nan chanpou kounye a la.
Hein? Ou voye m al nan chanpou.
Oh sa vle di ou pa gen madanm?
Oh bon m pa gen madanm avè m la.

Matin jwenn menaj li a. Hmm.
Madame, est-ce qu'elle gen bab?
Li Mwen gon nèg ti a bab. bab mwen men.
Li yon Yo ti men- bay?

Sa kap fèt?
Sak gen la patizan? Anfòm anfòm wi ou menm? Ann poze papa. Nèg ki kote ou ye? Mwen menm?
Wi ou menm? Nèg okay. Ou nèg okay.
E ou menm? Mwen menm nèg okap.
Nèg okap. Martine se fanm okay nan pi. Yon nèg yon nèg ap bab pa yon jwèt baz. Ou entènèt ou an gèlè pa bon tou non plis. Kote w sòti okap? Map poze.
Gade entènèt misye pa bon non. Epi non. E pa entènèt pam non entènèt.
Oh gen lòt apal di pam nan k pa bon pam nan bon wi bro. Non se pam nan bon. Pastè ou ye pou wè ankò. E louwe pou al louwe wi bro. M pa wè misye tou non.
Pastè m ye e louwe map louwe wi. A gen.
Ou wè moun nan, Milfa? Wi m wè l e ou menm?

Ya pa gen problem. Respect wi.
Pa di sa DJ Maxi, pa gen moun ki lèd ok, tout moun bèl nan fason pa yo. M pa renmen lè moun yo ap fè sa sitou bro. So li pa bon bro. Pa janm blaze moun pou monte bro so sa pa bèl. Nou tout vini pou nou trip Nou tout pral mouri, nou tout, nou tout vin nan yon mond nou jwenn konsa bro. Nou pa ka konprann mond lan, m pa kwè e bote yon moun moun ap vrèman wè ladann apre pou ap diskrimine yon moun pou ap dil lèd la. Moun ap chèche yon ti plezi distrè nou, nou pap veye moun lèd. Yo nou tout e vibe nap vibe bro, pa gen zafè lèd ni bèl ni lòt so nou tout bèl pou Bondye, nou tout bèl nan je moun ki renmen nou bro.

M telman plen zanmi non sans m toujou wè yo gen anpil bonte lakay yo. 69 sa ap gen la. Sa kap fèt, sa kap fèt. Oh ou vin kare ti bab ou a pou Martine Raymond, ou leve bab la pou l byen wo frè. Non non non, pa gen bagay konsa. Ou konn ou konn sak fèm rele? Humm. Paske mwen e nèg okap ki la, nèganm, nèganm, nèganm. Ak gen la nèganm nèg peyanm. Nèg lakanyanm ak gen la.
Ayi Solo men nou konnen nou la nou poze men.
E nèg okap ou ye?
Ya Lenbe, natif natal. Nan Lenbe ok ok.
Mwen konn vin nan vil la. Ya exactement m gen moun mwen k rete okap konn pase. De twa ti tan la bagay sa yo bon. Nan ki blòk? Oh Djibe Valab sak gen la bro? Wap bwase boul ou menm depi dènyeman. Oh!
Nou gen moun tout kote wi men anndan fò che Michel e nan site dipèp la tou.
Ok, ok, mwen al nan blok sa yo tou bo. E se wap pose Martine 3 kesyon ki kèm. E ki sa w ta vle pou Martine ye pou ou? Ou te tande al 6 Martine nan? Mwen chè, e,
mwen tap tande wi. So, premyèman, mwen felisite Martine pou kouraj li. E pi, sa map di l. Sa map di l li gen yon bèl bote, men le pli souvan m plis konte sou kalite a, paske kalite a li pap janm fane, konprann? So mwen menm depi moun nan gon bon kalite lakay li, se fyète m. De fwa moun nan konn de fwa moun nan konn gen yon bèl bote men si l pa gen kalite a li mank anpil bagay.
Ok men èske ou pa panse yon moun ki gen bote ka gen kalite tou? Egzakteman, non sa pa vle di ke paske moun nan gen bote li pa gen kalite. Okontrè lè sa konnya la li vrèman nòmal paske lè w gen tou lè de se sa nèt.
Sa vle di ou menm wap chache kalite nan Martine.
Non konya la kesyon pam nan. Kisa ou ta renmen dim. Ou ta renmen poze yon kesyon? Wi. Premye kesyon m ta vle poze ansanm avèk li. E menm jan bote a m deja wèl. M ta renmen konnen eske l gen kalite a lakay li.
Kalite ki sa cheri?
Ok, lè m pale de kalite, m pale de e ou konnen tout sa ki antreprann avèk kalite a ki se respè, e fason trete moun, E fason w apresye moun. Pa egzanp, yon moun yon moun de respè.
Oh, m se yon moun ki trè trè pezib. M se yon moun ki trè trè trankil epi mwen respekte moun anpil. Mwen toujou ap ri. Mwen se yon moun ki trè cool.
Ok, ok. So, e. Ou renmen mariw la anpil?
Wi, fiyanse m cheri. Nou pral nou pral fiyanse an oktòb la la.
Ok.
Ok Rebecca.
Ni ou menm tou boo. Banm banm di yon bagay. Kisa ki kapab fè e kisa ki kapab pèmèt Ose a kisa si misye ta fèw wap san pitye pou li ou tou kraze relasyon sa.
Kisa ou ta fèm.
Ki bagay si misye ta va fèw ya.
Bon sa voul ta fèm poum ta san pitye pou li sèl sil ta tiye yon fanmim Manman m Mesye twonpe twonpe m vanyan san pitye M ap gen pwoblèm ak sa M ap kite mari m paske l twonpe m M ap rete ap plimen m M ap rete ak mari m
Si mari w twonpe w Si l twonpe w ou p ap kite l pou sa? Non Poukisa pou m twonpe l la Pou m kite l la la E premye fwa fè a ap kraze nan vant mwen Waww Mwen pran nèt Waww Fanm sa yo pa fasil non. An men gen youn ki la. Epi m tou felisite w on fwa tou wi.
Mèsi cheri. Pa ezite la.
Ou konn pou ki rezon? Ou konn pou ki rezon? Anpil fi fè erè sa. Gen de pa fwa gen yon fanm ou wè ki ou wè mari w twonpe w avè l se pa volonte nèg la. Sa vle di Ou pa konnen eske se pa fanm nan ki te atire pa nèg la so nèg la li menm se gason li ye li jis li jis pran sal sal jwenn nan men se pa paske li pa renmen madanm li pou sa. Ah wi. So anpil fi pa anpil fi pa konprann sa. M pa kwè lap fè sa paske li tèlman bal plezi li twonpe a m pa kwè lap rive la dan paske tout sa pou ta. Non non non non non pa wè banm di yon bagay Lè yon, lè yon, tande, lè, lè yon gason, lè yon gason twonpe yon fi de fwa, se pa paske l manke jwenn plezi nan men madanm li non, alò de fwa yo konn manke jwenn plezi vrèman, men yo konn wè gason an, gason an konn twonpe w se pa paske l manke jwenn plezi nan men w. Paske pou ki rezon, menm jan w wè ou menm ou renmen l lan, se sa anpil moun pa konprann. Ou wè si lanmou te fèt pou yon si renmen an te fèt pou yon sèl moun gen moun ki tap rete san madanm son bagay m toujou ap reflechi lanmou se detache nan yonn al atache nan yon lòt e pa kont menm si w avèk yon moun sa pap anpeche w renmen yon lòt sa vle di se rezistans ke l ye. Ah bon bon pou fèt marim nan sil te gentan la yon fanm mwen tap ba li poul bal plezi. Oh wi wi li pran plezi. Men m garanti w li pa tap pran. Li tap panse son tranm pa l ye.
Non nou telman cool nou pale tout tenten nou cool anpil li tap pranl. Oscar
lè a rèd e bro m gen dòmi masin m pa dòmi yo anpil love pou tout moun matin. Talè banm yon segond banm yon segond. Hey Martine, ou di wap viv, ou di wap viv an Repiblik Dominikèn pa vre? Uhmm. Nan ki zòn? Wi Rebecca, pou pou fèt lòt ane si Dye vle pou fèt li map bal yon fanm. Nan nan ki zòn?
Hey Las Americas map viv. Oh ok, ou pa lwen m non. Ki bò ou ye?
M sou nan 27 la. 27 fevrero? Ya. Ok.
So, m vreman kontan rekonèt ou wi. Ni mwen tou wi. Kom m tap, m te tande w tap pale de paj ou a bloke, so. An, paj mwen pa bloke non, m pa ka monte fè sou live la. Tankou m pa ka ale fè demand live lan, men l pa bloke.

So Jean mesi. Eh antouka men antanke okap avè okap men m vle kontak la fèt wi men. Bro pa gen cho ekrim nan ekrim nan tiktok epi map reponn ou bro pa gen pwoblèm san pwoblèm frèm. Kap wap ou kap wap wap.
Pa gen danje men. Epi on gwo bagay map mande pou fè pou mwen.